Fòm diw ke gen anpil pale kap fèt kòm kwa yo gen dif yo pa dakò pa rapò wa di ou demi dieu ou byen ou fon pakèt bagay nan rap 20 ans d'expérience etc èske ou ka di nou egzakteman sa sa vle di? Gandhi, Pou moun ki pa konnen w se frè m baz. Yep.
Andeyò de mizik. Nou gen amitye nou zanmim. Mwen konnen ou son nèg kap milite lontan depi tou piti.
E m pase anpil mizè granmoun poum vin kotem ye la. Mwen respekte gran m respekte piti baz. M respekte opinyon chak grenn moun. M respekte chak grenn rapè, chak grenn moun ki vle ki vizyon yon kote. And then mwen menm mwen komanse a ti freestyle mwen nan street ma nigga. Pou jiskaske m vin grandi m vin tounen Bobcat Banda ma nigga. E pi m la map travay.
Nòmal fò w ba moun yo istwa e Bob Kayou a paske m sonje se te selon sa Otniel di m konn ap bay blaga tout tan. Se te nan yon freestyle misye jwenn ou e pi e m pa sonje istwa a. Se te yon freestyle Otniel te jwenn ou e pi l di w yo l ta renmen pwodui w yon bagay konsa. Monchè se bò lakay mwen gon bagay ki te konn fèt, se ton chanpyona pou lapè alepòk Ti Jera Loryòl te konn òganize kote ke konn gon pakèt jèn ki patisipe epi gon piti ki rele Djoby ki soti Boudon epi misye vin patisipe nan bagay lan men misye vin rive yon kote misye ap sakaje zòn nan lap fristal ak tout moun ki genyen epi lap frape yo atè and then nèg bò lakay mwen di yon sèl nèg ki ka antre misye bann al dèyèl. Men lè sa m pat lib bòdè. Nèg te timoun. Lè nèg yo vin dèyè m, papa m la, m pat ka sòti manegre. Epi nèg yo fon jan yo fè mousi, m kouri sòti vin jwenn yo, m desann a on ti sandal nan pye m, ti bout pantalon m sou mwen. Epi lè m rive m jwenn misye k ap sakaje moun yo. Epi parèt mwen parèt, m di bon m ba l yon lape. Kòm misye te rele?
Misye rele Djoby. Ok.
M di m pral sakaje la. Epi yo rive m rive m di DJ a banm sou bagay, banm yon mikro, yo ban mwenl, m di ou konn sa wal fè m mwen, wap banm beat diferan, pandan map rap chanje beat la banm yon lòt banm yon lòt menm lèl te dancehall, R&B, rap, konpa, banm tout beat poum pran plezi pam nan. Epi de la a tou m kòmanse lage tout moun se men nan tèt bòdè, telefòn anlè tout moun. Epi de la tou ti Gérald Oriol di fòk nou gen misye. Sa twò rèd fòk nou gen el pa la misye. Epi de la tou ti Gérald Oriol fè Otnel pale avè m. Otnel di fòk gen m yon nèg tankou m fò l pwodui m. Si Otnel a lepòk Otnel pa yon nèg ki te nònòy nan tèt li m t ap gen ton gwo bout tonton MC e ba ou konnen Gandhi m t ap pase. Sa vle di menn depi lè sa m ap travay m rete toujou yon nèg k ap travay di. Epi pa rapò a sa m konnen m fè. Tout moun gen nivo travay yo. Fantom travay li fè anpil album li kanpe li dil se papa rap kreyol pa gen nèg ki di non pa gen nèg ki demantil pandan katafal fè plis ke fantom wè sa map diw malgrel mouri Wendy vini avan yè la Wendy jwenn wout la wout la kèsi trasel se mwen menm se fantom se lòt nèg ki trase wout la paske lè map fè it mwen maji boby lè map fè anba tant Wendy potko egziste Wendy vini l jwenn wout la tou trase l annit vini l met kouwòn li sou tèt li l doul son king. Tout moun akseptel. Epi Baky sot andeyò avan yè la Baky poko eklere Baky vini baw li boure nan kòlèt moun yo l diw li popilè nou tout pranl Baky popilè men poukisa mwen kanpe m di m son demi dieu sa bay pwoblèm èske se paske m se ti nèg petyonvil oubyen èske se paske m son ti nèg ki pa gon machin anba bounda m oubyen èske paske m son ti nèg ki pa posede yon goud menm lè nèg sa yo pa gen lajan tou. Kounye a, èske se sou vizaj yo gade pou lè w bay tèt ou yon tit pou yo mache avè l? Mwen menm lè m kanpe m di m demi dye, lè m kanpe m di m demi dye Gandhi, m konnen w se yon nèg bon nan nivo, m konnen w fè yon pil lekti, m konnen afè bib, afè bagay m konnen w gen yon ti kou, ou jete koudèy nan sa, pase m konnen w krezi nan stil sa, ou malad mantal ou ye nan sans sa. Brother! Lè m kanpe m di m son demi dieu jan m san jan m sot pale avèk sajès, sajès sot poze m menm kesyon, lè m kanpe m di m demi dieu. Ou ka konprann si mwen menm m t on nèg ki te konn al legliz avan ke m te nan rap. M konn pawòl la e m konn bib la byen. Si m kanpe m di m demi dieu, m te ka kanpe m di m son dieu men m konnen twòp fado ap tonbe sou mwen e dieu pa m nan kijan m ta pral ekri l kounya. Men lè m kanpe kounya m di m son demi dieu, si m fèt a limaj de dieu, Nou son demi dieu. Si jezi vini vini jezi vini li menm li kanpe li di tout moun nou gen pouvwa tout pouvwa papa a ban mwen nou genyenl tou e nou gen plis pouvwa toujou pou nou fè yon pakèt bagay men il sifi ke nou kwè e nou aji avèk lafwa li di si w kwè nan tèt ou wap di montay sa deplase al plante tèt li nan lanmè a lap fèl men brother si nou rive nan yon nivo nou tèlman peche nou pa nou pa vrèman gen konesans de pouvwa sa yo nou pa vrèman ka itilize pouvwa sa yo. E mwen menm, mwen leve yon bon jou maten, m jwenn m konn chante densòl, m fè RNB, m fè rap di, m son gwo bout fristalè, m chante konpa byen. M son demi dieu ma nègre. Mwen m fèt ak yo, m son talan pur ma nègre. And then Ayiti ka pa, yo poko nan levèl pou konprann mwen. Yap tann lèm mouri pou yo met fotom sou pwofil pou yo di wi misye te demi dieu. Lè sa m pap bezwen l ma nègre. Paske G-Bobby bon flo te konn ap pèfòme avèm, lè G-Bobby sou sèn nèg yap anmèt del yap di men fantom dèyèw la gwo zago pa konn abiye yap joure li ba yo konnen grann di Enben lè lè lè misye mouri yo tout dil se moniman genyen k dil se pi gwo rapè ayisyen genyen k di elik te pi konn rap genyen k di elik vin a punchline genyen k di se li k te ka antre fantom Jounen jodi a, bon Flo pa la pou l jwenn aplodisman sa yo. L t ap kontan lè l te la si n te ba l grad sa. Ayisyen pa rekonèt valè. Ou man nèg ap di anpil men nèg yo te kale w nan BPC Ou te ban m istwa a deja? Ban m ba w istwa a.
Ok. Pou moun ki pa t konnen m ap ba nou istwa w lan. M t al jwe pwogram nan Jimnazyòm nan avèk M t al jwe pou Kòmalò men Fantom te nan pwogram nan. Men avan sa. Yon entèvyou ke m t al fè, yo te poze m kesyon konsènan Fantom. Mwen m te di, papa rap pou papa rap, Katafal plis papa rap pou mwen parapò a sakrifis ke nèg yo fè pou Barikad kanpe, pou rap kreyòl jwenn vizibilite sa l ap jwenn nan. M di m plis dakò Katafal papa rap non sans. Epi, de la tou, yo vin poze m kesyon konsènan talan m e Fantom. M di pa konpare nou. M te toujou Yo, ou konnen tanperaman m depi lontan. M di e sèl mwen k egziste nan planèt la. Pou mwen menm nan planèt pa m nan e sèl mwen k egziste jiskaprezan. E m ap mon amou a. Si gon nèg ki pi fò ke mwen sou latè l rele Tibobi bon flo, li pa la ankò epi lapè. Li e Lorraine mwen k te prèske nan nivo m lè Lorraine etenn. A vle di mwen m nan nivo la enposib. Ou wè sa m ap di w? Sa vle di, pandan m sot jwe pwogram nan, men m pa t gentan konnen kisa nèg yo te pale antre yo. Epi m sot jwe pwogram nan pandan m pral lakay mwen. Epi m te avèk Fantom, Fantom di, lè sa w pral moute lakay ou men nou pa ka moute lakay ou lè sa monchè. Ann al fè lè a anba menm, li gentan 3 zè menm, ann al fè lè a anba epi lè l jou wè nou a moute. M di, enben pa gen pwoblèm. Men m te avèk 3 nèg, nèg yo di m kay ou, m pa fè Fantom konfyans non, m pa renmen tanperaman misye, m wè misye gon jan l ap gade w. M di, a e frè m monchè, e pou l grenn mwen monchè m p ap grenn, m di ann ale. Nèg yo di m non, gen youn nan nèg yo k ale. Kounye a gen 2 nan nèg yo k suiv mwen. Monchè, m kòmanse mache sot depi nan jip. Gymnasium nan rive devan kay Fantom nan. Fantom pat baw woulib? Non e pa nan machin, nou fèl a pye nan nwit. Li li te 3 zè di maten, nou tout nèt, Fantom avè m devan, Eva, epi tout fanatik kouvri nou, ou konn moun lavil renmen atis. Epi nap mache nou menm nap pase tout bò Karayib, nou pase tout la epi nou vin soti devan kay Fantom nan. Epi lè n rive devan kay Fantom nan brother, Fantom fè yon demake. Pandan m di w l demake a m pa konn sa l fè. Epi eleman omro machin vini, yo di men Tigrèg. Lè m gade m wè nèg ap depake, nèg ap demake, nèg ap demake. Epi misye di m kanpe jan m ye a. M kanpe. Misye di m yo Bob Kayou, apa w al nan entèvyou w ap pale dwòl de fantom? E sa k genyen menm? M di m pa pale dwòl de fantom non, m t ap pale de tèt mwen. Misye fout m yon souflèt.
Nan kou, nan bra w, nan figi, nan banb kou. Nan figi m.
Lè kouna m di misye, Yo men, m pa nan anyen avè w, w ap vin bay kouna la misye se rale manch li nan yon ti valiz, li rale zam li, li kole l la m brother. Kounye la kote kote kote lòt nèg ki ta avè w yo? Depi di monchè boy mwen gangster a m gentan nèg yo gentan metrize m monchè si gwo si tèt koulèv la gentan pran kè a paka di anyen monchè si og a og a pran demi dieu a pran pou ti imen òdinè yo pa ta ka yo pa tap ka fè anyen monchè epi kounye a la brother lè misye fè m lè misye mete l la m di Misye misye dim konsa yo ou pa fò bay fantom respè mdi mwen mdi mbay fantom respè mbay fantom respè wi sèlman mwen menm mgenjan poum vann tèt mwen misye blaw nan machwem li fout mwen yon dezyèm souflèt avèk yon zam kole nan tèt ou. Yeah epi lòt 2 nèg yo lòt 2 nèg yo nan machin nan yo desann a zam tou. Epi ou menm 3 nèg a zam. Yeah. Bob Caro pa gen zam li pa gen menm yon kouto tab. Poukòm san anyen nan menm epi bòdè. Tèlman se yon bagay ki planifye. Misye di m deplase pa tounen la ankò pou m pa tire w. M vire do m. Misye di m kouri m pa okipe l, m ap mache. Epi, distans pou m sot kay Fantom nan pou m rive Channmas, nèg yo gentan fè twit, yo bat Bob Caro BBC. Sa vle di se yon bagay ki te planifye pou te degrade m. And then, lè m vin mennen envestigasyon m, yo di m men sa k fèt, men sa k fèt, men sa k fèt. Nèg yo fè l an rezon ke pou yo degrade w paske nan moman ou gen chalè nan men w, Ou moute sou mizik la fantom ou di ou kraze mizik la non sèlman ou di ou kraze mizik la ou pa bay fantom respè nan entèvyou ou tap fè a monchè m pran moto m al lakay mwen yo menm ankò yo chita anba yo hein Eske ou kriye?
Ah king! Atis manman m mouri devan m m pa kriye m ta kriye pou 2 ti souflèt Sou wè ti ponyèt ti grèg Ti grèg pa menm gen yon liv vyann sou li ou panse si e pa ata yon nèg konsa pa gen zam li kanpe anfas mwen konnen Respè monchè Gandimèn Kriye pou kisa Bon m pran kout pwen nan men gwo gangster m pa kriye. Ok, so, eske ou jije ke sak te pase a eton setup li te ye komkwa e se ta yon setup ke Fantom fè e pou pou l fè nèg yo leve men sou ou, ou di mwens Fantom pat o kouran?
Monchè jiskaprezan Bondye k konnen. Mwen menm gon piti anba k te banm yon istwa m kenbe l, li pèsonèl. Jiskaprezan Bondye k konnen. Men sèlman sa m konnen zanmi m, m renmen moun, m renmen zanmi m e ex madanm mwen te toujou di m sa. Nan renmen zanmi w gen pou mouri zanmi w kap tiye w paske nèg la mèt fè yon tenten aprè kèlke jou ou tounen byen avèl ankò ou tounen ap bay avèl ou wè sa map di w so mwen m renmen moun m renmen zanmi e m son nèg tou si yon nèg pa renmen tanperaman m ou pap ka viv avèm paske m son nèg m trè m trè awogan non sèlman sa tou m son nèg kòmsi yow lèm yon kote se mwen l ye m enpozan ma negre m enpozan e m se sèl nèg lèd tou ki pi sedwizan nan vil la depi m rive yon kote ti madanm
So kounye a pou n tounen nan bagay la So kèlke fwa ou di ke ou pa ka di ke se te Fantom ki te set yo up Men eske depi lè sa pase a Fantom pa janm rele w nan telefòn oubyen menm sware a Fantom pa mande w sa k pase men sa m tande anyen? Monchè lè Fantom vin parèt apre misye fin fè sa Fantom vin pale pou l di a monchè Ti Greg gade avèm nèg la ye avèm nèg la ye epi. Yeah subscribe oubyen s'abonner peze l. Peze ti cloche la. Ok ti klòch sa la many many depi ou fin peze l la ou pap rate pyès lòt video map pibliye ok depi ou fin fè sa yo la kounya la ou ankouraje m travay plis pou ou e Epi m just wè m vire do m male m vire do m male nèg ki t avè m yo gentan kouri paske misye di nèg yo kouri pou l pa tire yo nèg yo kouri epi mwen menm pou kò m epi m sot depi kot fantom nan m sot depi anba a tou epi m derape menn male epi depi lè a tou. Yo pa gen okenn pwoblèm non nan okontrè nèg yo di m piga m mache, piga m al anba, ti grèg danje, ti grèg ap vide m atè bagay epi de epi aprè kèlke jou m kwè 2 jou oubyen 2 jou oubyen aprè yon jou epi m desann kot fantom nan m t al kot fantom epi lè m rive m pale avèk fantom tout bagay epi m vire do m m ale sèlman M jis vin kenbe pozisyon m. Youn nan bagay mwen vin aprann li nan ta, rap pa fèt san pozisyon. M vin konn sa twò ta menn. M te konnen l, m te fè sanblan inyoran, inyore sa. Rap pa fèt san pozisyon, m jis kenbe pozisyon m, m jis kanpe dan. Epi, yo, m ap jere Petyonvil wa m epi, men, yo. M toujou gen menm respè a pou Fantom. M toujou bal menm respè a e son nèg lèl kwazem tou li banm menm respè a brother sèlman si misye fon kou trèt e Bondye k konnenl mwen sèl sam konnen mwen menm sou latè poko janm gon moun ki atake bob kay ou k fini byen c'est sûr ou mèt kwèm wi ma negre menm rapè gad big fla gad janm voye sa chita nan kwen gade biggy style gad janm etèn li gade bal ala tèt m fèl tounen nan DJ gade degoutan sa efase dim ki rapè k janm kanpe anfas mwen k fini byen m pa imè monchè yon demi dieu m ye depi w ti imè òdinè kanpe anfas mwen bro dolòw.
Men kounye a eske se jounen jodi a e oh lò pa fantom ditou ou di ke se li menm ki te vin mande w ki te vin mande w featuring men kòman afè featuring sa te ye?
Afè featuring bagay sa e tande m tande l nan bouch fantom m pa konn istwa sa m pa konn istwa sa paske m tande yo di konsa e m di se fantom ki vin achte m pou m featuring avè l. Kiyès mwen ye pa rapò a Fantom pou Fantom ta achte figi m pou m featuring avè l? Fantom fè pi gwo travay ke mwen nan game rap kreyòl. Se vre nou ka apeprè menm jenerasyon, men Fantom fè pi gwo bagay ke mwen nan rap kreyòl. Ki dwa m pou Fantom ta vin pwostène menm lè m konnen gen afè pou Fantom pwostène a? Gen afè pou l pwostène pou l vin mande featuring nan. Men pa rapò a ego misye, si se yon nèk ki gen menm tanpè avè m avè m li ta pito mouri li pa tap mande l. Ou wè sa m ap di w? Ayiti menn Yoo nèg yo mèt bon Bagay la gentan fè 2 jou Yo di w te di nan sky
Yo di w te di nan sky
M te pèdi? Ou te di sa nan sky ke se fantom ki vin mande w featuring.
Ah m pa kwè non. Kòm gen de lè m rete m paranòy tou I don't know man.
Men eske kounya si yon moun ta deside. Li vle fè yon album ou byen yon trak ou menm Fantom ou prè pou monte sou trak ak Fantom? Pou doulè Fantom?
Al met Fantom swe ankò jan li te swe nan Anje Demon pou doulè l.
Ok, eksplike nou kòman sesyon an te pase lè w ta mete vwa avèk Fantom. Ou vin avèk ti kaye w tou ekri kès ki te mete vwa pou. Gandhi, Gandhi, e frè m ou ye, pale pou moun yo tande. Èske w konn bagay ou janm ekri nan vi w? Pale avèk cheri w. Non fòk di moun yo pa konn ekri tou e pase lè w ekri epa mouche ou ekri pèsonn pa ka li sa w ekri a.
Ou de mitye wap viv la wi di. Eh.
Monchè e nan moman trak la ta pral fèt la m te tou rele tripotay m di tripotay sak pral fèt la la paske depi lontan m te toujou ap di m son dye epa kounya map dil epi fantom li menm fantom se yon bèt mwen ye yon dyab mwen ye kayou jou m pran yon soupit map sakaje w. M di Fantom, ann monte sou yon bit. Epi m tou di Tripotay, gen yon bagay ki pral fèt la wi Tripotay, vin gade pou wè sa k pral fèt la. Epi de la tou, Tripotay menm vini, vin filme tout bagay yo nèt. Epi, pandan m anndan an, nou tou fè Massif fè bit lan. Pandan Massif ap fè bit lan, epi Bob Kayou menm la, li menm, m ap chofe, e m ap chofe, m ap chofe, m ap chofe. Epi, Fantom li menm, l ap vide ti wonm li atè, l ap fimen, paske w konnen mwen menm depi lontan grann. Ou konnen, m son nèg patnè m tèlman wil menm lè m te masisi m tap di wi m masisi tèlman m wil nan tanperaman m. M pa fimen m pa bwè bòdè. Men m koka m vide anpil koka atè. Sa vle di m gentan sou 3 4 koka e map bwè koka map tann Fantom. Bitanit fini m di an banm al mete anvan. Epi Fantom antre l met bagay pal, m antre m mete m mete tout moun ap di m a ekri non. Tabazi ap touye w sou bit sa wi. M di poze nou, m se yon ti imen òdinè l ye, m pral moutre nou sa k te Midy a. Tout lè sa Fantom la, tout moun la ap swiv, nèg kanpe sou ran pou yo wè si m pap ekri vre. Epi lè m fin antre m fin met vwa, tout moun nèt se men nan bouch. Konsa m ap di w. Men mwen menm sa pa vle di jan m ap pale la pou m di w m pral desann Fantom, jamè. Se son nèg ki ban m respè, m pa konnen. Si se an trèt oubyen ou pa Men ti fi ke nèg la moutrem li tolerem li banm respè Tankou talè a la m sot fè live la la Fantom relem nan live Fantom redi Mwen menm a Fantom sot pale la Ou wè sa map diw
Pandan misye dèyè a la m relel la nou pale sou kòl video M wè lap m wè machwè misye men lajè Misye fèmen an karantèn sa genlè katreventèn misye genyen Ayi misye chita manje m wè machwè misye men lajè Misye ap mandem kijanm fè piti konsa Epi map esplike misye pitit mwen mankem madanm mwen pa la bagay bout chet m kite a fanm nan bagay Misye dim pa kite bal sa pou

Pou sòti nan mouchwa nwa replik epi pou pou ale nan pou ale nan nan mouchwa wouj fantom. Men sak pase.
Ou wè nèg BBC? Anpil ladan yo trèt. Nèg yo trèt anpil. Men ou wè BBC? BBC eko te k bay. moun rapè ki gen kè. Wè nèg yo menm lè yap fè ti kou trèt men yo prè pou yo ede w, yo prè pou yo fè w kite etap sa pran etap sa. Sa anpil mafya pa goumen pou yo fè. Tout lè m nan replik map goumen avèk replik, gen petisyon k fèt sou petisyon, bon pkao pa janm patisipe ladann. Pandan pou petisyon fèt pou replik, m pran mizik nan albòm mwen. E a lepòk e Jimmy Ruff ki tap pran vwa nan Solèy Sound. M pran mizik nan albòm mwen m mete nan albòm Replik pou albòm nan ka fè pi vit pou petisyon an ka siyen. Pandan petisyon an fèt m pa ladan l. Wè sa m ap di w? And then m la toujou m ap frape. Yon dezyèm fèt m pa ladan l. Epi depi lè m Petrovil, depi lè m tou piti m di mwen si gen yon koulè mouchwa m ap pote se nwa l ap ye se mafya. Paske m soti Petrovil, Dèlma tou pre m. Se te ideoloji pam sa. And then lèm wèm nan mafya m nan mafya kom si like yo. Men ok lè nèg yo fè petisyon, lè mafya fè petisyon jodi a ou pa mizik ou pou al pou replik ka fèt e se sa fè ou pa wè gen anpil nèg ki vwayaje avèk replik men ou pa la men eske e se se moun replik sèlman toujou nan petisyon an oubyen gen se de moun ki pa ki pa rapè oubyen ki pa MC oubyen ki ki nan petisyon yo lè konsa paske gen lwa m konnen gen nèg ki rele Eddy. M konnen kon nèg ki rele Eti kale nan petisyon replik swadizan moun yo di e plas pa m nan. Ok.
Paske yo di misye te bay yon kòb, li bay yon machin epi yo bay misye ale. Pandan mwen menm m t ap lite, m t ap milite, m t ap fè yon pakèt travay. Sa vle di, lè m vin ap gade jan bagay yo ye a, m di a, monchè, kenbe mafya, kenbe mafya, kenbe e menm jan avèk yon fanm, li gon nèg k ap fè l pase mizè chak jou. Epi l di a nèg la, yon lè misye ap pete fyèl ou. Lè m gade kòm si. Mwen, mwen, mwen kòmsi la m avèk mafya epi m pa janm reyalize anyen. M di monchè wè si m te BBC dat sa a, m t ap gentan reyalize yon bagay. Epi pandan m anba a tou, pandan m anba a tou m te toujou ap pase anba a epi Fredayb e moun m bay anpil respè, m te toujou pase kot Fredayb la ba l respè, Fredayb te toujou di fò l ban m yon bit pou m boule. Epi, yow, kolaborasyon an vin fèt. Lè kolaborasyon epi kolaborasyon mwen menm a Fantom se pa yon bagay ki fèt lontan. Se pou mizik Black Alex la, lè Black Alex mouri yo tap fè omaj. Epi yo gon kad bay yap bay, yo di gèt kiyès yo ta bay li la, yo genlè ta pral rele Costi J. Epi nèg anndan yo di non, bay Bob Cayol pito. Epi lè yo rele m nèg yap tann pou m ekri, tout nèg ap rale ti bout kaye, ti bout plim. Mannik rive m di banm tande espas pa m nan. Gade baz, Gandhi, Eddy Map di w, Mannik parèt. Di banm espas pam nan yo di meni m tou met kas m tou rantre kouw baton al gade omaj sa sou youtube pou wè sa Demidy a fè.
E gen Peter Berlus. Jeff Replique konfime se vre ke mizik Nèg kap pouse kò yo a se te mizik paw li te ye ou mete sou album nan. E Peter Berlus e As Rap di ke se bon dosye li ye paske nèg la non sèlman li te bay lajan epi li te bay on licence etc. 2004. Hahaa!
Nèg sa ap pale! Se. Ayiti se pa yon lis an eksterè li bay kòb lale pandan m la map manje mizè toujou. Ou ba mizik ou yo di yon lisann e yon lisann jaune. Wi ekstera e pou misye l te pou edi edi pati edi pati nèt edi son nèg ki tap pran refi sou refi fanmi misye lòt bò misye paka pati chak lale refi refi refi epi fanmi l voye machin nan pou li yo di misye enjoy. trip an atandan nou fon fason pou nan twou epi misye vin jwenn replik la yo flòch mwen misye ale. Ok.
Sa vle di si map gade la nan pakou rap ou menm nou pran anpil kou nan do. M pran anpil kou e sak fèm vin agresif konsa e sak fèm vin danje konsa brother m pa fè pèsòn konfyans sèl Bob Kayou m fè konfyans demi dieu a m pa fè pèsòn konfyans paske m vin rive nan yon nivo yo fin itilize m tankou yon kapòt yo voye m jete kounye a yo depile m non m pap kite pèsòn jwe ak karaktè m patnè ou konn tanperaman m depi lontan. E m sonnen k si m te kontanperaman pop wa gann di m t ap lwen nan mizik. M fèt Petyonvil, pa bliye. M fèt kote kòb ap bwase, kote k gen tout pop wa yo, kote k gen tout dilè yo, kote k gen tout kòb yo. M te ka chwazi fè nenpòt bagay epi m pase. Men non m gon karaktè, m gon tèt mwen, m gen fanmi m ki kwè nan mwen, m gen pitit mwen k ap vini, m sipoze ret on modèl pou yo. M chwazi manje mizè m, m rete nan menm ti kay m te genyen an. M toujou manje nan men menm vye machann yo. M toujou manje, m toujou bwè menm kafe yo. M toujou abiye menm jan. M toujou gen menm zanmi yo. Atis la pa chanje m jan m te fè album sa.
Yep, yep, yep. Antouka, m espere kòmsi moun ki ap gade live yo la e ki ap tande Bob Kayo pral konprann Bob Kayo yon lòt jan. Paske lè w fin pran tout kou sa yo nan do baz, menm lonbray ou vin pa fè konfyans. Menm lonbray ou vin pa fè konfyans. Men kounye an, e kisa k ap vini la?
Monchè m gen album mwen k fini la m tap sòti 7 jiyè ou konnen m te sòti premye a 7 jiyè kote ke yo te kraze vant sinyati m nan menn nèg yo te kraze vant sinyati m but yo kraze tout bagay mwen menn ki pa ko reyisi vrèman e m te di map fè dezyèm album nan m sòti l menm dat la epi ou konnen bagay kowona sa vin bloke mond lan m vin rekile l pou kèlke tan m pa konnen kilè mond lan ap ouvè epi album nan gentan la m gon pakèt bèl featuring sou album nan m gen Wid Zenglen m gen Tifane. M gen m gen kiyès ankò? M gen Queen Bee, m gen Big Jim, m gen Katalog, m gen yon album move boss mwen. Yon album kote Big Jim chiro, Big Jim chiro sou li. Big Jim, Big Jim ah e youn nan MC papa. E youn nan MC fò nèg pa jwe avèl non papa misye fre gran nèg gèle Big Jim nan. Men nou pral tande sa Demi Dieu a ka fè. Etan ke Demi Dieu ou paka fè yon pou Corona avèm. Monchè m paka fè anyen sa se volonte kreyatè a sa e volonte mèt la ayiti se just swiv sèlman m pap atenn
Ou pap atenn? Di mil flèch te mèt a ta dwat Di mil a goch a dwat Di se a kanpe nan mitan kreyatè a voye zanj yo ap pouse yo. Yeah subscribe oubyen s'abonner peze l. Peze ti cloche la. Ok ti klòch sa la men li men li depi w fin peze l la ou pap rate pyès lòt videyo map pibliye ok depi w fin fè sa yo la kounya la ou ankouraje m travay plis pou ou